Nou tande, nou tande pawòl la se nan bouch misye li sòti kote ke li konfime ke Enawòl ki tap pwodui lwil nan peyi Dayiti te genyen kapasite enstale pou li te kapab bay tout konsomasyon peyi a. Hum! E li te ka menm ekspòte. Menm si li di non non non non non! Enarol te nan yon sitiyasyon de monopòl e monopòl sa a te fè ke pri li te pratike a te siperyè pa entènasyonal, alò ba l fè bagay la pi fasil, enpòte pwodui a, fèmen Enarol. Tandike nan tout lòt peyi, lè yo rive nan sitiyasyon de yon sipli de pwodiksyon, gouvèneman an se opòtinite l al chache, li rele diplomat li yo, li di, Hey! Gade banm wè, chache lòt mache pou mwen pou antrepriz mwen yo ka ekoule pwodui yo. Kidonk, sitwayen sa te tèlman renmen Ayiti, li te di nou men w pa gen lajan pou n ap sibvansyone konpani prive nou yo oubyen konpani k ap pwodui byen e sèvis nou yo, pito nou fèmen yo e sibvansyone konpani etranjè yo pito. Prete m, chak tan yon manman pitit achte yon glòs lwil nan yon ti boutik, li peye 50 a 60 pousan pi chè ke si yo te senpleman enpòte lwil la. Ebyen, jan m te di nou an, bagay sa a soulve gwo kòlè Jean-Bertrand Aristide alepòk ki te yon pè ki t ap preche nan legliz. E misye fè gwo rasanbleman kont sa, li te menm konsidere plan sa a kòm plan lanmò. De fèt, Titid. Ou te gen rezon son plan lanmò l te ye. E Henri Namphy kòmanse pran gwo presyon o pwen ke l te menm di misye, monchè frero nou vin la a son gouvèneman de tranzisyon n ye nou pa vini fè refòm ekonomik. E bingo misye vin tonbe kòm minis de lekonomi e dè finans. Ebyen evenman pase. Nou sòti nan premye ajisteman estriktirèl ki fèt nan ane 80 yo. Misye fè dezyèm ajisteman estriktirèl an nan 86 e misye pa nan pouvwa, li chita l al fonksyone, l al jere ti vi prive l. Aristide vin prezidan, nou pap retounen sou evènman sa yo e kèlke mwa aprè, Aristide pran gwo koudeta ke nou tout konnen e an bon stratèj misye premyèman l kondane kesyon koudeta a lè fini li kanpe anfas Raoul Cédras eksetera avèk Michel François sa vin fè ke Aristide vin gon sètèn senpati sou li. Menm lòske Aristide te di misye gon plan dyab, plan lanmò Aristide fini pa alye avèk misye. Meh! Konesant ti pè a. Èske se li k te fè l konsa? Pandan Jean Bertrand Aristide te an egzil, misye te fè pati de ekip li Aristide la ki t ap jere kesyon ekonomik yo. Ebyen, nan ane 1994, lòske Jean Bertrand Aristide te gen pou l voye yon delegasyon a Pari ki pou t al negosye le gran plan pou la rekonstriksyon e la modènizasyon d'Ayiti, ayayay, ou wè plan sa a? Tèt chaje. M tou di nou, si gon moun ki genyen dokiman sa, vo mete l nan kòmantè la, di m kote m ka jwenn li, mwen menm m pral chache l, paske dokiman sa l pa janm disponib pou moun wè l. Ebyen, nan delegasyon sa, nou te genyen, Estidè Latou, Mari Michèl Lire, Lesi Vòltè, e menm aktyèl. Minis planifikasyon ak Etèn Florestal ki te yon kad brh alepòk. Ebyen 4 moun sa yo plis lòt moun yo monte pari, yo negosye avèk Fon Monetè Entènasyonal e Bank Mondyal sa n rele Plan de Rekonstriksyon e de Refòm Peyi Dayiti. Ebyen, piske n pa janm wè dokiman sa, men Lè n vin etidye listwa, nou vin wè youn nan eleman k te genyen nan plan sa a, se te pou mi fini pwosesis de liberalizasyon, elimine antrepriz piblik yo, retire Leta nan tout aktivite pwodiksyon. E de fèt, lè Aristide tounen, nèg li te rele plan lanmò a, Pa bliye, gen ti detay ki di ke misye te menm negosye avèk Aristide de fason vyolant pou ke l te enpoze l Smat Michel kòm premye minis. Men sa a istoryen avèk politisyen yo kapab di èske si istwa sa a te vrè ou pa. Men sa ki vrè, lè Aristide tounen, ayayay, Paris Michel ri, minis Ekonomi e dè Finans. Mesye Delatour, gouvènè Bank Santral. 2 pè zo yo mete yo ansanm pou ke an 1995 yo pran lòt gwo desizyon pou kloure pwodiksyon nasyonal peyi Dayiti. Yo liberalize tout ekonomi an atravè yon lwa ke yo te mete, pase l nan Paleman an, Aristide Signel Bingo Lwa adopte, nèg yo fè plis de 65 pousan liy tarifè peyi a pase a zewo, fè Dayiti youn nan peyi ki pi liberal nan lemond, nan Amerik la, jis apre Lèzetazini. Yon bagay enposib, yon bagay ki pa ta dwe fèt nan ankenn peyi. nan mond la. La Repiblik Dominikèn te fè otreman. Nou wè kote l ye jodi a. N ap gade lè a. Hum! Nou dèyè toujou. Ebyen, mesye sa yo liberalize ekonomi an, detwi tout pwodiksyon nasyonal e yo mete baz la pou ke yo ta pral privatize Teleko ki vin fèt pa la swit, privatize Minoterie d'Haiti, privativize Ciment d'Haiti. E pwojè a menm te la pou te privatize APN, se retire leta nan tout aktivite de pwodiksyon de byen e sèvis. Ebyen, misye atenn objetif li. De 1982 a 1996, misye asire l ke li detwi lansanm de estrikti pwodiktis an Ayiti. Men, nan tout destriksyon misye t ap fè yo, hum, misye pa t sèlman detwi pwodiksyon nasyonal, men l te detwi sitwayen ayisyen yo. Done statistik alepòk yo, yo di ke yon Ayisyen, revni, revni mwayen yon Ayisyen, li te sitiye otou de 329 dola ameriken nan ane 2000 yo. yon chif ki pratikman de fwa enferi, yon chif ki te pratikman reprezante mwatye sa ke l te ye nan ane 80. Kidonk, yon Ayisyen an 2000 te de fwa pi pòv ke yon Ayisyen ki t ap viv nan ane 1980. Mesye sa a ki rele Leslie Delatour a fè ke Ayiti rantre nan yon lojik de depandans ekonomik de tout peyi nan mond la. Li detwi pwodiksyon nasyonal diri, detwi pwodiksyon nasyonal sik, detwi pwodiksyon nasyonal lwil, detwi pwodiksyon nasyonal tout sa ke nou te genyen e sitou Leta te rantre ladan l. Ebyen nan moman map pale avè w la la, gouvènè Bank Santral la, lap onore misye. E yo fè sa chak ane, chak. 2 janvye. Ebyen, an atandan ke ou menm ou jije de pa ou menm, ou konprann de pa ou menm, n ap envite w, si w renmen travay n ap fè a, like, pataje, ou di mwens abòne si w pa t ko fè l a paj la, e n ap retounen yon lòt fwa avèk yon lòt randevou. By the way, travay sa a, nou kòmanse l apati de 1986, n ap rive sou. tout minis finans yo jiska sak la jodia tchaw tchaw a byento.